renmen peyi a e mika te renmen peyi l anpil mika tap pa gon mizik mika mika pa pale dayiti pa gon yon sèn ke mika pile mika pa gen drapo ayisyen nan tèt li nou manke moun ki renmen peyi a ki fè peyi a se pwòp nou menm kap detwi peyi a ankò sa vle di ke mika te sipoze yon egzanp nan sans pou veyikile pou lòt jèn talantye ke se sa k pral jwe mizik ke se sa k pral fè foutbòl ke se sa k pral fè enjenyè pou montre yo amou an se ou ki pou genyen l pou peye yo e se sa kap rive la nan sendomeng moun dominiken yo kap refoule ayisyen nou yo ba nou se eksprè yo fè paske yo yo renmen peyi yo yo trete peyi yo byen fòk nou aprann trete peyi pa nou byen sa vle di ke mika se yon okazyon ideyal pou ke nou ta gon yon revèy konsyans tout ti moun nou yo k nan lari a pou aprann yo ke lavi pa fini se yon objektif. Il faut s'unir, fok gon union ki fèt ki pou pwojte imaj pozitif la. Mwen je map pale w de mwen, map ba w e konsantman pam, map ba w ide pam men pa gon asosyasyon vrèman. J'aurais bien aimé que dans le futur yo mete yo an asosyasyon pou ke yo kanalize plizyè lòt ti Mika kap vin dèyè, plizyè lòt, lòt, gon pakèt Mika ki vivan la a men se petèt Yo poko jwenn chans pou yo afime yo ke men sa yo kapab fè. Ou menm tankou mizisyen, ki jan w ta resevwa nouvèl lanmò Mikaben? Jiska mentnan, o moman ou je vou pale, m pa kwè, m pat believe ke, paske m tap gade spektak la, jan ke lap defoule l, lap e li gon anvi pou l al vann drapo Ayiti a, li gon anvi pou l al, paske se se pat ayisyen sèlman ki te anndan nan Accor Arena, te gon pakèt lòt nasyon. Misye te gon anvi e sesi li fè tout. sakrifis sa a, avèk kouraj sa a, epi apre, apèl la fèt, l ale. Se pou vou montre ke la detèminasyon ki l avè, se sa ke mwen di w ke on aurait dû servir de sa Mika ap fè a pou yon egzanp pou les jeunes. Il faut, fò w pa dekouraje. Li akonpli sa l akonpli a, e sè s ki fè sa valè. E li te frape m, li te fè m fò anpil, li jiska mètlan l ap toujou touche mwen. Selon ou menm, kòman nou menm nan HMI la kapab rann ke Li imòtalize on nèg tankou Mikaben. Pa gon etyèmay, nou ba l non, n ap itilize lemo, men pa gon, pou gen yon etyèmay, il fo gen, il fo ke moun ki nan etyèmay yo antann yo, bon nou pa vle antann yo. Gade pou w wè sou rezo sosyo a, se sèlman Ayisyen k ap detwi Ayisyen konsa. Tout Ayisyen gen kont sou Rabèk la, sa ap joure afè fi, ap joure a lòt, gon afè de fanm Sendomeng, fanm Nouyòk, jounalis sa pa vle wè jounalis sa, mizisyen sa pa vle wè mizisyen sa, sa vle di ke pwoblèm nan se nou l ye. A di ke pa pale m de Etchèmay paske Etchèmay la poko, li poko konkretize. Chak nèg ap fè afè pa yo, chak nèg vle fè afè pa yo. Tout nèg, nèg ki kanpe kote w la la pa ta vle w pran imaj la paske se li sèlman ki pou genyen l. Hey, se bagay sa pou nou retire lakay nou ki pou pèmèt ke ap gen yon lòt Ayiti. Men petèt nou ka pa ladan l men aprann timoun sa yo la ke se ini, se inyon ki fè Sendomeng ki fè peyi l la konsa. Se moun yo k renmen tè a. ki bale atè a, ki pwòpte atè a, epi yo pa ka aksepte ke Ayisyen vin ap vin sal li. Reyaksyon yo pa movè. Al fè peyi pa w la bèl. Guys, bòn joune. Sa ete yon plezi.